Sam vle konnen an m pap ka pale poum di papam sa se ou menm kap pale a papam pou mwen poum konnen kisa poum fè.
Bon pitit mwen je ou dim sedomeng danjire moun pa mal pou mouri pitit mwen moun sa ou pral sedomeng avèl la eske se li menm e vòl dirèk lap pran avèw ou byen nan bwa si se nan bwa pitit mwen menm lè ke m poko pale a papaw men m pap pran desizyon

Mwen ou konnen pitit mwen sitirasyon lavi a paske depi maten m chita deyò a la m pat wè pitit mwen an map tann li kounye a la m wèl vin yon pawòl sou mwen de sendomeng Kom ou te sendomeng non pitit mwen paske aktyèlman ou pa tande koman peyi a ye m pa ta vle ou tal sendomeng. Bon papa ou konnen e mennaj mwen ak tap ede nou ou paka edem mwen mwen paka edem. Non paske atyèlman konnen nou menm se latè nou travay pase konn kòman bagay yo ye paske kapasite a kapab pa pwomèt mwen men ou pa bezwen pè pitit mwen nap priye Bondye paske Bondye a li menm se yon grann ye pa gen sal pa fè ou pa bezwen dekouraje pitit mwen. Ebyen ok papa nou pa bezwen pè pou mwen jis map al pran anba bra m prale sendomeng jis li di li kitem m pa gen moun ki ka ban mwen. e m pa vle fè lòt mennaj ankò, m ap jis pran anba bra avèk kouzen m nan, ou konnen kouzen m nan m t ap pale w la, e li menm ki prale li prèske demen, m ap tou al ansanm avè l. Men sa w di cheri a avè sa l di a. Men m asèpte poutèt m pa ka ede l, m pa ka fè anyen pou li. Li pa dakò m te ka dakò, men m ap priye Bondye pou li paske m pa gen anyen pou m ba li, m ap priye Bondye pou l pase nan bwa anbyen, epi pou l travay, si l ap fè yon ti monnen ban mwen la ede m ap fè yon ti bagay andeyò a, bay yo pa bon pou mwen. Men se pa vòl dirèk y ap pran avèk li non.

Apre m konn se kouzen m pa gen pwoblèm paske m konnen se kouzen m bagay m pa fèt twòp daf. Wi e sa paske paske aktyèlman se kouzen w li ye nou fè l konfyans n ap ba w l pou al ansanm avèk li yon sèl bagay pwoteje l pou nou anpil. A monchè o kouzin mwen nan men m pa gen anyen k mal ki ka rive l bon wè la mwen e jis pase m vin pase pou m pran yon dènye rezilta nan men l paske mwen avè l nou te pale li te di l t ap jis di nou sa pou nou Nou te ka planifye avè m pase pou demen si Dye vle pou m pase dèyè l a katre bonè. O, kouzin mwen pa ka gen anyen nan men m li ye, kouzin mwen pa ka gen anyen. An bi ok, pa gen pwoblèm. M ap pran prekosyon pou nou rive an byen pase a katre di maten n ap gen tan nan wout lan depi menm jou a n ap rive. An bi ok, pa gen pwoblèm. Pase tout bagay gen tan planifye nèt. Pa gen pwoblèm, pase. Se nou gen tan gen kote lè nou rive nou prale Bay. E kouzin nou pral byen pase tou. An ben ok pa gen pwoblèm kòm mwen menm se papa li m asepte m ap ba w l pou w al ansanm avèk li epi manman an tou manman an asepte kòm ou di demen nan katrè di maten w ap pase chèche li pa gen pwoblèm n ap fè l ranje valiz li epi pou w al ansanm avèk li. Pa gen pwoblèm pase anlè a. Kanta lavi a yon lòt jan nan Panyòl, pase lavi a yon lòt jan. N tap swete sa. Pase anlè a pou afè manje, ze, bay, tout kalte fri, bay, l ap jwenn pou l manje, l ap alèz kanmenm. Pase nan men o, m panse fò n ta fè m konfyans se kouzin mwen, m pa ka anyen mal pa ka rive l. Elimena, Kòm m tande ou pral Sendomeng demen si Dye ve, tout sa m di w pa tande, men kouzen w vini, al ranje rad ou, al fè malèt ou pou w ka ale. Ou konnen fòk kite vye rad pou mwen menm si se vye granmoun mwen ye fòm rele apre kò mwen pou m wè kòman bagay yo a ye pou mwen map tann ou voye ti kòb bay manman w ou konnen kòman manman w ye pou manman w ka degaje bay yo pa bon anben ok pitit mwen map priye pou ou m pral ranje rad mwen ok cheri al ranje rad yo pase demen w konnen bone ap vin chèche w.